Konferans de près mesye gen Angelo di mesye ki la gon bonm sou Neymar Junior nou pral sezi nou pral etone Angelo di mesye ta mete tout bagay mesye klè nan konferans de près ou pral konnen mesye selon Angelo di eske Neymar Junior mesye ta konfime Nan lis pou al jwe eben mondyal 2026 lan nan peyi Lèzetazini, Le Kanada, Le Meksik fanatik foutbòl yo deklarasyon ki li menm e ki pa sispann fè anpil pale anpil eben piblikman mesye Ancelotti pran gwo pozisyon ti mesye mwen menm lè m fin wè deklarasyon mesye Ancelotti yo m panse ke mesye Ancelotti son nèg ki gen karaktè poukisa paske pou wè Ancelotti mesye. nan konferans de près misye trè klè sou sa lè yo poze misye kesyon sou Neymar Junior eske Neymar Junior misye konfime malgre Neymar Junior misye gen ti pepe fizik malgre Neymar Junior misye ap swanye de yon blesu enben nou pral konn tout repons yo fanatik football Ancelotti ki li menm e ki deja e vrèman jwenn ki 11 mesye ki pral jwe An amikal Messi kontre la seleksyon e panameyen de foutbòl e fanatik foutbòl e se sila mesye selon près e brezilyèn selon plizyè gwo medya nan lakou Brezil yo fè konnen Ancelotti mesye epi vrèman pral fè plizyè chanjman nan match sila fas e la seleksyon panameyen de foutbòl pou kapab jwenn be yon ekip trè trè solid fanatik foutbòl jodi la mesye gen psg mesye ki fè bak tou bak. Nan konferans de près, enben plizyè jwè psg mesye pat sispann fè elòj pou Real de Madrid e se si plizyè jwè psg enben yo ta kwè yo kapab ivreman imite Real de Madrid ki ta pral fè enben triple nan zafè Lig dè Chanpyon. Lè nap pran yon nèg tankou Désiré Doué, misye fè konnen. Wi nou gen objektif lan men nou sipoze pasyan e sisi nou sipoze trè trè enb paske Real de Madrid se ta va meyè klèb di mond enben yon nèg tankou Vitinha ki li menm e ki ta pral pale nan konferans de près Vitinha pat sispann fè elòj pou Real de Madrid e fè konnen Real de Madrid se pi gwo klèb istwa foutbòl lan enbe nou menm nou reve fè triple an enbe psg ki li menm ki ta fè back to back lan e fanatik foutbòl jodi la mesye li pa yon sekrè pou pèsonn li klè mesye Vitinha misye se misye se meyè mesye milye teren di mond poukisa lè kòmsi ou gade Vitinha mesye nan gwo match yo ou gade Vitinha mesye nan gran randevou paske kisa kisa k pase. Mwen menm m te toujou klè sou sa. Pase nou konnen bagay espay lan e tout fanatik arjantin sitou nèg amiko an ayiti yo tout fanatik arjantin e fanatik lespay. Kòmsi nèg la te mèt wè verite a devan zye l li pa vle di l. E mwen menm yonn nan bagay mesye m toujou m toujou kòmsi kwè ladan l. M toujou di mesye Letan mesye ap fini mete chak grenn moun mesye nan plas yo, kisa k vin pase? Eske n pa wè mesye kouman letan mete Pedri nan plas li? Eske n pa wè kouman letan mesye mete Vitinha nan plas li? Pase gen yon bagay nèg yo t ap plede voye monte di o Pedri pi fò pase Vitinha, bagay Nan match ki gen entansite Messi a wo nivo, Pedri misye disparèt, misye konplètman disparèt. E se si nan plizyè match, e bon si n vle pran e de egzanp ki vrèman palpab, lè n gade match e Espay Pòtigal lan, Pedri misye, misye, misye konplètman disparèt wi. Lè n gade match e e e ki sa sa match PSG e e Barcelone yo, Pedri misye konplètman e disparèt. E mwen menm m klè sou sa mesye, Nou wè si pa egzanp e Barcelone te gon Vitinha, nou wè si Barcelone te gen Vitinha, Barcelone te fin pran Lig dè Chanpyon lontan. Barcelone te fin pran Lig dè Chanpyon lontan. E mwen menm, m panse ke mesye, jodi an la mesye avèk back to back e bagay psg fè jodi an, Vitinha misye, pou mwen menm, mwen menm m panse ke mesye, Vitinha se pi gwo mesye pwotagonis, Vitinha se veritab nimewo 1 nan siksè ekip psg pase kisa k pase ann di ke mesye psg pa t gen e pa t genyen Ousmane Dembélé yo te ka toujou jwenn kòmsi yon moun kòmsi k ap kontribye mete balon nan filè men pou w jwenn mesye yon pwofil tankou Vitinha nan moman an la mesye li pa menm ra menm pa genyen l kòmsi si w di yon bagay rape tèt si w chèche l ou chèche l ou ka jwenn li pa gen pwofil Vitinha mesye sou makèt lan Pa gen kenn jwè BC alaktyèl ki gen pwofil Vitinha, se di k ap fè sa Vitinha ap fè, tout travay kòm si Vitinha ap fè jounen jodi an. Kèlkèlswa ou pran Pedri se pa menm nivo a. Pase ki sa k pase? Pedri lè misye gen balon an se plis kòm si nan mwatye teren pa l lan ke l jwe. Pedri misye pa janm fè jwèt lan mesye ale vè lavan. Pase pase pou yon kòm si yon medyen defansif epi menè alafrap. wap gen de travay wap fè. Se vre ke Pedri misye ede Barcelone konsève balon an, men eske Pedri sa misye ede Barcelone jwenn pwofondè ee advès lan? Kilè nou wè Pedri misye ap fon pas 20 mèt, yon pas 25 mèt ap kraze de twa lin komsi pou al jwenn yon jwè tankou Robert Lewandowski pou al jwenn de jwè tankou Lamine pou al jwenn yon jwè tankou Ferran Torres, nou pa wèl ditou. Fin bape driba li vire tou won tankou se toupi, li remèt li avèk Eric Garcia, Eric Garcia fèl pou Ecoubassy, Coubassy fèl pou Pedri, Pedri vire tou won tankou toupi l fèl a gadyen. Kòmsi lè ou fèl konsa, kòmsi lè wal gade posesyon balon kòmsi Barcelone genyen, Barcelone ki se yon ekip ki iltra dominant bagay epi an reyalite Barcelone pa janm kòmsi itilize pwòp mwatye teren ekip advès lan vrèman. Pase ki sak pase osi senp ke sa Pedri misye pa janm fèl moun ki ta sipoze fèl lan ki se Pedri li pa janm eseye jwe an pwofondè misye toujou rete kòmsi e nan pwòp mati teren pal sa ki vin rann ke ekip Barcelone lan mesye li pa janm ale vè lavan vre wi Barcelone ap domine men se ki kote ekip Barcelone lan domine e mwen menm m klè sou sa si nap pranl mesye jounen jodi a jounen jodi a si nap pranl. Chak grenn zòtèy Vitinia gen 5 ti petri wi, ou klè sou sa wi. Se vre gen anpil nèg m konnen ki pral fè anpil pale, anpil ki pral di sesi, ki pral di sela. Wi tout moun konnen Pedri, misye konn jwe foutbòl. Li pa yon sekrè pou pèsonn. Pedri misye konn jwe foutbòl. Wi Pedri konn jwe foutbòl. Men, èske sa Vitinia ap fè jounen jodi, èske Pedri ka fè l? Non! Pedri pa ka fèl poukisa? Fason Pedri jwe a se nètman diferan avèk Vitinha. E mwen menm m menm ale pi lwen mesye pou m fè konnen, m ale pi lwen, fason Pedri jwe a se yon dezavantaj ke l ye pou ekip Barcelone nan. E mwen menm m kwè sou sa mesye, m klè m klè nan sa, m klè sou sa. Nou wè jounen jodi an, yon Pedri, yon Vitinha pardon. ki nan Barcelone jounen jodi a, ki jwenn Lamine, ki jwenn Raphinha, k ap di ki jwenn lòt ti talan yo anndan Barcelone? M klè sou sa? Barcelone fin pran Lig Chanpyon? Barcelone t ap fin pran Lig dè Chanpyon? Pase Barcelone manke kòmsi yon nèg ki kapab fè de pas liminez, sitou lè ekip la nan kòmsi nan gran randevou. Barcelone manke sa. Pedri misye paka fèl Pase Pedri misye ap jwe sèl an retrè Mwen m plis wè Pedri tankou son jwè Kòmsi si wap mennen 2 zero e 3 zero bagay Epi w mete misye al konsève bal Ou mete misye konsève bal Men kòmsi si w bezwen ekip ou ale vè lavan li klè E jounen jodi an mesye se to sa ki se e vrèman Nap pale de fanatik e foutbòl vre yo E Vitinha fanatik foutbòl Selula près mesye entènasyonal lan Yo fè konnen Kylian Mbappé mesye t anba enbe 17 dra ti mesye kisak pase Mbappé e gen sous mesye ki fè konnen Mbappé misye pat vle psg chanpyon non mesye e paske jodi an la mesye gen seleksyon fransèz lan kòmsi ki te re kòmsi ki fè tout nèg yo mesye gade e gade match e gade final lan e nan e nan sal e konsantrasyon e seleksyon fransèz lan Enben yo fè konnen lè ekip psg an ta pral vrèman soulve tit lan, enben yon nèg tankou Kylian Mbappé ta pral montre yon vizaj ki li menm ki ta pral trè trè serye, Kylian Mbappé ta pral montre yon vizaj ki li menm ki ta pral vrèman dezole, yon vizaj ki li menm ki ta pral trè trè tris, enben yo fè konnen Entènasyonal fransè an li vrèman pat espere la fòmasyon parizyèn genyen dizyèm tit li a nouvo epi Paris Saint-Germain ki li menm ki ta fè back to back lan fanatik football prezan konferans de près epi pozel kesyon fanatik e football Désiré dwe misye klè sou sa misye di ke lè jounalis lan mande misye eskel vle fè triple menm jan avèk Real de Madrid ki li menm e ki ta pral ranpòte Twa Lig dè Chanpyon, Désiré dwe fè konnen nou sipoze trè trè pasyan paske Real de Madrid tou senpleman enben se pi gwo klèb nan istwa foutbòl lan. Msye di wi se vre ke n gen objektif lan men nou sipoze trè trè enb paske tout bagay lan se pral yon pwosesis se pral yon e vrèman e memenntòm se pral anpil travay ki pral pèmèt Nou kapab ranpòte e triple an men nou sipoze enb, nou konnen e vrèman nou poko nan nivo ekip Real Madrid lan men nou espere nou kapab ranpòte e twazyèm Lig dè Chanpyon afile menm si n konnen se pral yon bagay ki li menm ki pral ekstrèmeman difisil men anyen pa enposib selon Désiré Doué fanatik foutbòl tande byen mesye nou wè la mesye Désiré Doué misye montre yon pakèt yon pakèt yon pakèt mesye imilite pou ekip Real lan misye fè konnen Se vre ke nou gen objektif lan, men gen objektif lan kòmsi pa vle di nou pral ranpòte l. M bzwen di Real de Madrid se pi gwo ekip ki genyen nan zafè jwèt lan. M bzwen di pa gen dout nan sa. M bzwen di se vre ke n gen objektif lan, men nou pa sipoze fè awogans. Pase mwen menm, m ap gade mesye deklarasyon nèg tankou Lamine, se vrèman tris pase ki sa k pase. Deklarasyon sa mesye l fon pil vale anpil. Lamine misye di ke peyi Lespay se li menm ki gen pi gwo akademi, misye di peyi Lespay se li menm ki bal pi gwo foutbolè, peyi Lespay se li menm ki jwe pi bon foutbòl nan moman sila. Mwen menm franchman mesye, moun k ap mache ba Lamine mikwo a mesye, franchman m pa konnen mesye kisa moun sa yo mesye gen pou regle a mikwo, paske kisa k pase? Lamine pa ka kanp si lap pale de pi bèl foutbòl. Si gen mesye yon ekip mesye ki konn bal pi bèl foutbòl se Brezil. Jogo bonito se Brezil ki fèl. Epi si wap pale de pi bèl jwè se di jwè ki teknik, teknik. Si nap pranl mesye an tèm de teknik. Depi w di teknik ou wè Brezilyen. Lamine misye pa ka pale de Espay. Kisa Espay ye? Wi se vre ke. Pou mwen menm, Espay se preske yon peyi de segon zòn nan bagay foutbòl. Se preske yon peyi de segon zòn. Paske lè ou di e Brezil, ou di Itali, ou di Lalmay, ou di Larjantin, e se di Espay vini nèt nèt. E gon pakèt lòt peyi kòm si sou wap pale de foutbòl, e wap di yo avan ou di Lespay. Se di, Si nap pale mesye de football pur pou mwen menm e anpil lòt e kòmsi jounalis entènasyonal non yo fè konnen Lamine Dieng gen twòp awogans e se si deklarasyon sa yo toujou fèt se di a chak fwa pral gen mondyal nou wè ewopeyen yo mesye toujou vle kòmsi rabese football e Sud Amerik lan e lè kòmsi yo ap aji avèk e kòmsi e e awogans konsa yo toujou peye sa trè trè chè gade kisa Largentine ta pral fè an 2022. Larijantine chanpyon. Sa di men jounen jodi ankò, prèske menm deklarasyon similè e kòm se rele menm Kylian Mbappé misye ta pral fè kote misye ta pral di an Amerik pa gen foutbòl, bagay e sesi sela, prèske menm deklarasyon sa misye ta pral peye deklarasyon sa. Kylian Mbappé. Men jodi ankò Lamine, li tou se Lespay ki gen tout bagay yo nèt. Se Lespay ki gen foutbòl, se Lespay ki gen akademi, se Lespay ki gen bèl jwè, se Lespay ki pral jwe teknik, bagay. E si w pran kòmsi Lespay, ou mete Brezil, bon, e, menm Lajantin, Lajantin pa l jwè ki teknik ke Lespay. Vle di, an tèm de kòmsi foutbòl, e, Lajantin pa kamarad Lespay. M panse ke Lamine, e, monchè fòk ou korije ka yo, ti papa fanatik foutbòl. Lòt enfòmasyon mesye ke n ap pale, E nan videyo sa, Geto Zamizi ki se Carlo Ancelotti prezan konferans de près jodi an, epi Carlo Ancelotti misye ki li menm li ta fè e fanatik e foutbòl yon sakre deklarasyon ti mesye mwen menm e yon deklarasyon mesye ekip la se zòn fè anpil valè anpil mesye. Kisa Ancelotti di nan mikwo jounalis yo? Jounalis yo mande misye, jounen jodi an Neymar Junior misye gen yon lezyon Neyma junior misye blese mesye nan molè se vre ke neyma junior misye fè dè zantrèdman endividyèl misye antrene pèsonèl misye poko antrene avèk gwoup lan jounalis yo mande misye eske si tout fra neyma junior misye poko apren a san pou san avan premye match lan eske pa gen kòmsi yon evantyèl ekskli, e di yo evantyèl pou yo kapab retire Neymar Junior nan lis de la seleksyon brezilyèn de foutbòl. Ouvè zorèy nou pou nou tande. Ancelotti misye pale. Misye di ke Neymar Junior, misye di pou mwen menm, e pou tout staff teknik lan, kelkelanswa jan sa ka ye, se konfime Neymar Junior misye pral jwe mondyal la misye di menm si Neymar Junior misye pa jwe premye match lan kontre la seleksyon mawokèn de foutbòl dezyèm match lan nou espere rekipere Neymar Junior kontre la seleksyon ayisyèn de foutbòl bon kisa Neymar pral regle fas a Ayiti men Ancelotti pran tèt ou wi apa. Pran tèt ou wi Ancelotti. Ou pa ka di komsi e ou espere misye fas Ayiti. Bon menm si Neymar te la nap bat Neymar Messi ak tout e Brezil. Menm si Neymar la. Nap bat Brezil Messi ak tout Neymar. Menm si Neymar la. Bon bon Ancelotti fè nou fache mesye. Nou wè la a mesye. Ancelotti misye fè nou fache.

Neymar Junior misye ap la fas la seleksyon ayisyèn de foutbòl. Mwen menm, mwen m twouve ke mesye Ancelotti, misye fè grav erè. Paske nou menm, e nou tèlman mesye pral bati yon ekip ke li menm ki pral e vrèman trè trè konpak pou nou kapab e detwi la seleksyon brezilyèn de foutbòl e sisi la seleksyon ayisyèn de foutbòl espere yon trè trè bèl viktwa Kontre la seleksyon brezilyèn de foutbòl de Vinicius Junior, Neymar Junior, Raphinha pou m site sa yo sèlman fanatik foutbòl Ancelotti misye ta konfime nan mikwo jounalis yo fanatik foutbòl mwen yo Neymar Junior mesye wè pa wè misye pral jwe mondyal lan e se konfime Pou Neymar Junior ki li menm ki pral patisipe nan mondyal lan, Ancelotti ki li menm li ta konfime l fanatik foutbòl. Lòt enfòmasyon mesye ke nou ap pale nan videyo sa, gen Ancelotti mesye ki gen yon plan trè trè presi. Plan ki se ki sa l ye? Ou wè la a mesye. Pran san nou, pran tan nou pou nou konprann enfòmasyon. Le Brezil ki pral jwe kontre la seleksyon panameyèn, se pral demen 31 an. Match sa mesye ki objektif li? Ancelotti misye fikse objektif Brezil kont Panama. Objektif lan se kisa li ye? Se eseye de jwè ki pa konsidere kòm de kad anndan seleksyon an, ki pa konsidere kòm de jwè ki yo menm ki pral titilè anndan seleksyon an, eseye fè moun sa yo jwe kont Panama. E se si nan match fas seleksyon panameyèn nan. Daprè près nan peyi Brezil, plizyè gwo medya o Brezil yo fè konnen yon match ki li menm ki pral gen posiblite pou gen 11 chanjman. Si m pa konprann mesye, ouvè zorèy nou. Kontrèman Messi avèk 2 match nòmal kòmsi ki konn genyen 4, 5 chanjman, match kont Brezil kont Panama non, Brezil pral gen posibilite ikonpri seleksyon Panameyèn de foutbòl pou kapab reyalize 11 chanjman nan match sila. Poukisa? Daprè menm sous la toujou nan peyi Brezil, Yo fè konnen yon fason mesye pou Ancelotti kapab jwenn enben e 2 moun ki pral sou ban men pou kapab jwenn 2 ranplasan mesye de luxe, 2 jokè de luxe. Se di pou Ancelotti pa nan tatonnen. Sil konnen l pral retire entèl poul mete entèl, li konnen entèl son gwo ranplasan de liks, li konnen entèl son bèl jokè de liks. M pa konnen eske n konprann non, moun kap tande m la yo. E se nan optik sa Ancelotti pral jwe match foutbòl lan. Si se pou 11 Ancelotti an. Selon près nan peyi Brezil yo fè konnen Ancelotti misye deja vin yon 11 pou menm demare mesye kontre la seleksyon mawokèn de foutbòl. Men dilèm nan se kisa l ye? Dilèm nan se jwenn de ranplasan de liks, dilèm nan se jwenn de jwè kòmsi e e si l di l pral retire yon nèg tankou Vini. Si l mete Matinei pou Matinei reponn. Si l di l pral retire yon jwè tankou Casemiro, moun ke l pral mete an pou l reponn. Si l di l pral retire pa egzanp yon nèg tankou Mateus Cunha, moun ke l pral mete an, li kwè moun sa li menm li pral reponn valableman. Se di moun ki sou ban Ancelotti misye pral eseye moun sa yo. Mwen menm, m panse ke bese s on trè trè trè bèl inisyativ. Poukisa? Paske si w pral jwe mondyal, kan menm fòk ou gen yon bèl ban wi. Fòk ban an bon. Paske se pa kòm si ou fin di ou mete e yon jwè epi chanjman m ap fè se tatounen. Se pa posib. Chanjman ke m pral fè yo fòk mwen asire. jwè kem pral mete yo fòk mwen asire moun sa yo kapab pote de fwi fòk m asire moun sa yo ki pral rantre kòmsi nan match foutbòl lan moun sa yo mesye kapab vrèman pote danje m panse ke nan optik sa Ancelotti misye pral chache kòmsi de ranplasan de liks de jokè de liks. Paske son trè trè bèl inisyativ. E se si m panse bay sa kapab pote yon pakèt bagay pou Brezil. Aprè match PSG Arsenal lan m wè yon pakèt nèg ap pale anpil. Poukisa? E gade se 2 nèg k ap di gade se 2 nèg k ap di e Brezilyen pa konn choute penal. Bagay sa m vrèman pa ka konprann li. Beraldo ak Martinelli e ajanten nèg sa yo. Bon pi bèl penalite k tire nan match lan se. Se Martinelli ki tire l. M pa konn kisa nèg sa yo gen a brezilyen. Konnè yon nèg ou kanpe ou di brezilyen pa konn tire penal. Tandike pi bèl penal ki tire nan match lan, son brezilyen ki tire l. E ankò gen 2 brezilyen ki fè gòl. Mwen menm m toujou di l, prefere ke mesye yon atakan rate penal olye yon defansè. Paske kisa k pase? Premye reflèks, premye reflèks yon defansè se degajman. Premye reflèks yon defansè se degajman. Si premye reflèks yon defansè se degajman, m pa wè si nèg la ap kòm si pa rele Ramos. Li pa rele Vigil Van Dijk. M pral ba l tire penal non. Wi se vre Beraldo misye fè gòl. Gen lòt defansè ki fè gòl. Men mwen menm, sèl sa m konnen an bon lojik, premye reflèks yon defansè se degajman. Sa vle di, ki di ou bay yon defansè tiwo penal, ou mèt atann ant 60 e 70 pousan chans li ka degaje bal. Epi tou, fòk te gen yon ki te gen. Tout moun rate penal. Messi, e pa se toutan Messi ap rate yo la? Toutan Messi ap rate yo la wi. Cristiano rate penal. E se si Messi rate anpil penal dan de moman ki ekstrememan desizif. Jodi an la m pa wè poukisa anpil nèg le fèt ke Gabriel Magalhaes misye rate penal la. Anpil nèg ap kritike l. M panse ke premye moun pou kritike an se Ateta. Paske Ateta te konnen nèg la se yon defansè. Menm si l ta do ba l tire, w ap di non paske se ou k fè lis non jwè k ap tire. Bon, pi petèt si l ba l tire tou nan antrènman misye konn fè yo. Li konn fè yo nan antrènman. Paske kisa k pase? Avan kòmsi yo ba yon jwè tire penal, se pa sou teren an kòmsi veritableman yo ba jwè a tire l. Se depi nan antrèdman moun ki tire penal yo pi byen nan antrèdman se li kap choute. Jodi an la psg gon pakèt tirè ki pa la. Dembele misye pat la nan seyans dè tab yo. Kvaratskhelia misye pat la nan seyans dè tab yo. Vitinha misye pat la nan seyans dè tab yo. Fabian Ruiz misye pat la nan seyans dè tab yo. M deja ba nou 4. Makinyòs, misye pat la nan syans dè tab yo, m ba nou 5. 5 nèg ki te sèten y ap tire pou psg. M ba nou 5. Se di mwen menm, m pa wè kòmsi kote pwoblèm nan. Nèg la rate, nèg la rate. Beraldo defanse l fè gòl. Tout moun ka atann penal. M panse ke mesye fòk nou sispann ak bagay e Gabriel fè Arsenal pèdi m pa kwè se Gabriel mwen espere ke mesye n te renmen video sa pandan ke nou pral kontinye layike nou pral kontinye abòne nou pral kontinye pataje bye bye tout moun m ale baww.